Bonjou tout moun, chapo pou fidelite n ak pwogram nan, semèn sa a nan Angle mò n ap pale de deyontoloji. Tout kò metye kwè fòk pwofesyonèl yo genyen sèten prensip kòm gid. Kit se sou plan moral, dwa, deyontoloji, etik, pa dwe gen enkyetid. Teknisyen nan yon domèn, se fòseman yon moun ki fè etid, e menm si l aprann li sou baz eksperyans, konsyans li dwe klè tankou likid. Se tout yon deba sosyete lè y ap evoke kesyon deyontoloji ak etik nan kèlkeswa metye an. Lide santral lan se ta wè chak pwofesyonèl aji ak konsyans li trankil, san l pa bay kout ba ni fè move aksyon pou l tire avantaj de yon sitiyasyon oubyen pwofite de yon moun. Menm nan lavi chak jou, gen konpòtman sosyete an pa byen akeyi paske l parèt kontrè ak nòm sosyal yo. Malgre tout prekosyon ki pran pou trase liy pou viv ansanm nan kapab pi fasil nan mitan sitwayen yo, sa pa anpeche gen delenkan. Malgre pridans ak antisipasyon pou rann pwofesyonèl yo pi responsab, toujou gen chalatan. Se pratikman chak jou ou tande gen yon nouvo medya ki lanse. Sa ta vle di gen bezwen mendèv. Pou yon metye ki otman entelektyèl, nou ta dwe ap pale la de mendèv kalifye. Poutan reyalite an montre tandans k ap devlope an, se nenpòt moun kapab nenpòt kisa anndan yon medya. Fenomèn medya sosyal, medya an liy, oubyen sa ap rele ajans an liy yo, vin kreye yon lòt kategori pratikan nan sektè près lan. Pandan gen moun ki ap gade itilite yo, gen lòt k ap poze kesyon tou sou avni metye an. Kèlkeswa pozisyon ou genyen sou fenomèn nan, li rete endispansab pou ta genyen yon men kontre ki fèt pou wè nan ki mezi près nan peyi Dayiti ta kapab yon vrè kò metye. Nan kisa yon kòd deyontoloji kapab ede abòde kesyon sa a? Ki pozisyon sosyete an dwe pran lè pa gen baliz ki defini kiyès ki kisa nan yon pwofesyon? Evoke nosyon deyontoloji etik sou plan syantifik souvan louvri pòt pou gen gwo deba filozofik. Objektif lan nan emisyon Angle Mò semèn nan se pa vin fè gwo anvole lirik ak teyorik, men se pito gade nan kisa yon kòd deyontoloji ak etik ta kapab ede gen yon pi bon pratik metye jounalis lan nan sosyete Ayiti. Sonje abòne ak paj Facebook, YouTube ak Twitter emisyon an ki se Coach M Expert, kite yon kòmantè, like paj yo epi pataje emisyon nou yo. Mèsi paske w prete nou de zòrèy ou, n ap swete w byen tande pandan n ap di w byenvini nan edisyon Angle mò pou semèn nan. Angle mò, yon randevou chak semèn pou w gade sa nou pa wè yo.
Pou sèten otè, depi w pale de etik, ou fè referans ak yon ansanm prensip k ap jistifye oubyen motive aksyon ak desizyon moun kapab pran. Se sa yo rele valè yo. Pi devan gen teknisyen nan domèn kominikasyon ki nan analiz yo panse tout refleksyon sou konsèp etik ta dwe chita sou kat poto k ap pote limyè ak egzijans devwa lavi sosyal. Poto sa yo se laverite, libète, jistis ak solidarite. Deklarasyon Inivèsèl Dwa Moun rete yon dokiman kad ki pote wòch pa l nan anpil sijè sosyete. Pa egzanp nan demokrasi modèn nan, li di depi w ap pale de deyontoloji, Ou fè referans ak moral pratik valè ki genyen nan sosyete yo. Etandone toujou genyen gwo diskisyon sou konsèp yo pou eseye delimite chan yo, Alexandre Sivard Racinet di, e n ap site, Deyontoloji se tout sa ki piblik e etik se tout sa ki prive. Gen filozòf anglè Jeremy Bentham ki li menm pito pale de entèrelasyon ki genyen nan mitan de konsèp yo. Pou li, Deontoloji gen pou wè ak konviksyon etik yon kò pwofesyonèl pataje. Angle mò.
Pou nou santre sijè a sou sa ki konsène nou nan emisyon semèn nan, Pinto de Olivega presize deontoloji se yon konsansis jounalis yo jwenn antre yo sou valè ki konsène jan y ap egzèse metye yo an ki se enfòme. Premye fonksyon deyontoloji an se pèmèt jounalis yo fè fas ak enfliyans oubyen presyon yo kapab sibi anba gwoup enterè ekonomik, politik oubyen ideyolojik ki kapab mande chanje oubyen defòme yon enfòmasyon. Se pou sa nan kòd deyontoloji, konvansyon kolektiv ak deklarasyon yo, Yo sitou mete aksan sou dwa ak devwa jounalis yo. Kòd deyontoloji menm jan ak tout lòt enstriman yo vize rann pwofesyon an otonòm. Gen moun ki ale pi lwen pou di demach pou regile sektè près lan vize rann pwofesyon an moral. Menm si etik lan rete fèmen, li kanmenm esansyèl paske li se kapasite travayè laprès lan genyen pou l pran distans ak tout sa ki kontrè ak konviksyon l. Pou konviksyon an gen spesyalis ki konekte l ak lamoral. Kit ou pran l nan legliz oubyen nan edikasyon skolè familyal, nan non lamoral, gen koze moun konn deside pa fè pou l soutni pozisyon l li di w se konviksyon l. Ti rale sa se pou nou te jwenn ekleraj sou etik ak deyontoloji ki anpil fwa yo itilize youn pou lòt alòske chan yo diferan. Nan yon deba konsa èske w kapab pale de aplikasyon yon kòd deyontoloji pou yon kategori moun stati yo pa defini nan sektè près lan? Nou pwal eseye gade kèk eleman sou kisa lalwa di sou tit jounalis. Se dezyèm pati emisyon an. Angle Mort, yon lòt rega sou aktyalite a. Genyen depi plizyè lane tout yon deba nan sektè près lan pou konnen kiyès ki jounalis ak kiyès ki pa jounalis. Se tankou diskisyon poul ak ze an pou konnen kiyès ki te la avan. Nan tout kò metye pou yon moun pote tit ki lye ak pwofesyon an, preyalab lan se etid. Gen kò metye ki tèlman pran prekosyon, malgre fòmasyon inivèsitè, yo defini yon lòt sik pou evalye epi aksepte yon moun rejwenn kò a. Gen lòt kote se spesyalizasyon pou fè, malgre w fin etidye pandan plizyè lane. Gen nan peyi, pou yon moun etidye jounalis pa egzanp, yo mande w omwen bak plis 2. Pridans akademik sa a se deja yon premye etap pou rekrite moun ki gen yon baz pou vini nan metye an. Petèt se nan lojik sa a dekrè 31 jiyè 1986 lan, Konsèy Nasyonal Gouvènman ki te gen nan tèt li Henri Namphy, nan atik 10 li te bay kritè pou yon moun di l se jounalis bò kote otorite yo. Pou w te gen kalite jounalis, fòk ou te depoze dokiman tankou ak de nesans, sètifika ou fè filo, diplòm ou fè etid inivèsitè oubyen ekivalan, kat près medya w ap travay lan. Se sou baz dokiman sa yo Ministè Enfòmasyon ak Kowòdinasyon ta pwal delivre w yon kat pwofesyonèl. Jiske la, se rare preskripsyon legal ki genyen pou wè ak grad akademik yon moun pou leta konsidere l tankou yon jounalis pwofesyonèl. Veritab deba a, èske se CNJ an ki pwoblèm nan paske li pran yon dekrè pou defini kritè pou rekonèt yon moun kòm jounalis pwofesyonèl? Oubyen se 2 gwoup denterè ki te vle konbat lide fòk moun nan genyen yon diplòm inivèsitè pou l vin jounalis? Angle mort.
Mwen abitye tande moun ap eksplike yo te konbat CNG donk yo pa ka aksepte se li ki vin di kijan pou près la fonksyone kiyès ki jounalis. An reyalite, nan kisa mande yon moun dokiman akademik pou l rantre nan yon pwofesyon kapab yon sijè polemik oubyen pèsekisyon politik puiske lwa pa ka retwoaji? Ann atandan sa yo pa di nou, toutotan pa gen yon tèks ki abwoje dekrè 31 jiyè 1986 lan, li rete kanpe. Plis pase 20 lane apre, toujou gen kesyon k ap poze pou konnen kiyès ki jounalis, kiyès ki pa jounalis. Yon vrè fo deba ki toujou ap chèche yon repons inivèsèl, akademik, standa, syantifik, san emosyon ni paspouki. Ki amenajman ki kapab jwenn nan kontèks aktyèl lan pou konsilye bezwen akademik pou moun vin jounalis ak moun k ap pratike yo ki pa gen okenn kalite pou sa. Se kapab eleman yon lòt deba nan mitan asosyasyon jounalis, asosyasyon patwon medya, ak lòt patnè sijè a ta kapab enterese. Kounye a, an nou gade ki sa kòd etik medya ak jounalis Ayiti yo kapab pote nan yon deba kon sa. Se pwal dènye pati emisyon an. Angle mò, yon lòt rega sou tout sijè enterè piblik. Desanm 2011, gras ak ankadreman epi sipò unesco, sektè près lan rive bay tèt li yon dokiman kad ki se Kòd Deontoloji Metya ak Jounalis Ayiti. Asosyasyon Jounalis, AJH ak SOS, Asosyasyon Patwon Medya, ami ak ANMH, Rezo Fanm Radyo Kominotè, Inyon Jounalis Fotograf, Kòdonatè Medya Altènatif se premye sinyatè dokiman sa a ki gen ladan n 22 atik. Tankou tout lòt zouti ki vize pwoteje pwofesyon an, kòd deyontoloji sa a plis ale nan sans dwa ak devwa jounalis yo. Li fè pwomosyon pou jounalis egzèse metye an san yo pa genyen pou y ap enkyete yo. Yo dwe gen aksè a enfòmasyon, fòk yo pwoteje sous yo. Li dekouraje tou kèk pratik tankou deli près, diskriminasyon, koripsyon pou n site sa yo sèlman. Angle mò!
Pou pwofesè Erol Toussaint ki siyen prefas dokiman an, li di kòd sa a se wout ki trase pou mennen nou nan yon près lib, responsab ak sitwayèn. Pou li tèks sa a asosyasyon yo siyen an se yon demach ki di yo rekonèt enpòtans yon enstans pou otoregile près lan nan peyi Dayiti. Se vre vokasyon yon kòd deyontoloji se pa vin defini kiyès ki jounalis ak kiyès ki pa gen kalite jounalis, Li rete yon zouti enpòtan nan pwoteksyon ak konsèvasyon aki demokratik yo pou dwa ak libète pou moun egzèse metye an pa bafwe. Toutfwa, kòd deyontoloji an pap sifi a li menm sèl pou otoregile sa nou gen la kòm reyalite. Deba dwe relanse pou konnen avèk reyalite jodi an, kote yon moun kapab monte sou yon konpitè, li enprime yon kat près epi l deside l se jounalis, li pa sifi pou yon moun ap mache monte desann nan manifestasyon pou de fèt yo aksepte l kòm jounalis. Li pa sifi depi moun nan ap pale nan mikwo pou l pase nan lopinyon kòm jounalis. Kòd deyontoloji an pap kapab, a li menm sèl, jere kesyon sa a, l ap fè ti pati pa l lan, men li rete vital jodi a pou gen yon enstans ki kapab statye sou kiyès ki gen kalite oubyen tit jounalis pwofesyonèl nan peyi Dayiti. Sinon, sosyete an ap kontinye mete tout moun nan menm panye, jounalis pwofesyonèl ap viktim briganday moun k ap fè tèt yo pase pou jounalis. Se la nou kanpe ak edisyon Angle Mò semèn nan. Nou di tout moun mèsi paske nou t ap koute. Dokimantasyon Coach Marketing and Management. Kowòdinasyon Jacques Derosier. Reyalizasyon Gregory Gar. Teknik Rikem Production. Prezantasyon Jackie Marc. N ap di w a trè byento.